E dyalòg bagay yo ye. Wap wè squat yo mouri kòmsi nan echanj de tir. Pa gen squat kòmsi pa gen polis nou pran a men ke n touye. Sa vle di nan echanj kout bal pandan yap tire kout bal sou nou n tire kout bal sou yo ok wè yon nèg desann cha yon nèg met dife nan cha epi yo desann yap fè kout bal nap fè kout bal yo mouri nan echanj de tir. Wi yap fè kout bal ansanm avè nou bal frape sou nou bal pa yo pa antre sou nou. E sak fè kòmsi nou pa gen mò menm? Nou pa gen yon moun ki mouri? Men, wap wè la, m gèt achte sèkèy yo la. M pap boule skwat yo. Sak fè m pa remèt fanmi yo konnen bagay mistik la? Tout moun konnen, Ayisyen, yo gentan konnen kilti a deja. Yon moun ki dwe pa kwè nan bagay mistik, kanmenm, fòk wè ladan. Depi w se yon vrè Ayisyen. E pou rezon sa k fè m pa remèt fanmi yo mò a. Men antere m pral antere yo la. M gentan achte sèkèy, men kav la la men bouch kav yo ouvè depi m maten. E kounya la sèkèy yo gentan vini. Sèkèy yo gentan vini. Kounya la nou pral mete yo ladann la. N ap chache yon men yon gwo pè savann la. Pè a pral. N ap fè pè a chante l. Lè nap fè pè a chante l li vin antere yo paske squat squat pa sipoze yon squat pa sipoze boule bon kòm li pa sipoze mouri tou non men kòm li gentan mouri ok men sa m di w la hein apre sa fè e anmwey m pral map voye foto sèkèy yo moutre w tou. Malore foto se kè yo moute w tou. Dayè m wè w plis kòmsi ap voye moute. Pito kòmsi nou menm Ayisyen men kijan n ye. Nou nou nou kòmsi nou pale sou sa n panse nou pa pale sou sa n konnen. Nou pa atake polis yo deyò a. Polis yo antre n pa tire avè yo non. Polis yo antre n pa tire avè yo non. M pase tout nèk men lòd piga yo tire yon bal sou polis. Li sou cha. Wè. Wap wè chan antre n pa janm tire avèl Men kote men kote n fin dedouble Imedyatman oh lè n gade yon lòt traktè vini traktè kòmanse ap kraze kay ok pandan traktè kòmanse kraze kay m tou voye m tou voye eh m tou voye eh DM 14 DM 14 ou M 60 m kwè m gen M 60 deja m voye DM 14 ou M 60 plizyè lòt zam sou traktè a. Wè sa m di la m tou lage koukou wouj m tou di mesye kòm nou pa tap tire a polisye ok yo tout bagay ebyen la egè l ye mesye pa gon cha kap soti bon vin gon cha k soti 3 cha k tande avè nou ou wè m tou fè bare wout la m tou fè bare wout la m tou fè fouye tou nou tou bloke yo la bon nou boule yon cha ou wè lòt la nou pa boule nou pa boule l non ou wè lòt la men l bò kote m nan la nwa cha skwat la menm men l nan menm la.

E paske mwen w ap voye moute nan yon degre, ou wè sa m di w la? Mwen w ap voye moute nan yon dènye degre, ok, kounye a m esplike w pou m fè w konprann. Aprann jije sou sa w konnen tande, pa jije sou sa w panse. Ditou, si w pa gen matirite pou w fè yon bon analiz, pran yon moun lè w tande yon pawòl, pran yon moun kòmsi ki gen kapasite, mete l chita, fè l esplike w. Sa men ki men sa sa fè men sa ta fè nou pat tire sou polis yo epi nap kraze kay m lage kokorouj wè paske kay malere pa kab kraze imajine w ok lè kay malere yo kraze imajine w byen ok kay malere a kraze sa w fè ou pa fè anyen non bon izo la izo la manno la ok tout nèg yo la zam yo la bal yo la bon kraze kay sa w fè toujou ayiti anpil wi ayiti pa gen sèl viladye dye ladan non. Ok lò si ou met nan tèt ou vilaj de Dye wap kraze ou ko kraze vilaj de Dye ok lè ou kraze vilaj de Dye kounya m pral dòmi channmas m pap dòmi channmas monchè m pap al dòmi m pap al dòmi channmas anba tant ou wè sa m diw la wi Jounal lakay Jounal lakay tout teritwa ayisyen an. Ayiti a. Tout ayisyen gen dwa ladan. Mwen de frem. M ko ap ase. M ko ap janm esplike w la m ko ap konprann wi. M ko ap konprann. Si w pa chwazi konprann, si w pa chwazi konprann, janm esplike w la, wa fon lot bagay, wa fe sa k lan lide w. Si w ap vini tou. Si w ap vini, w ka vini. Si w pa chwazi konprann wi. Men m pale avèw pou w konprann nan. Map pale m wè ekri m pa konn nimewo w. Wè m wè ekri m pa konn nimewo w. Sa vle di m pa konnen w tou. Lè m sa w di ou di yon polisye w ye m esplike w jan bagay la ye. Ou tande? Si skwat yo m te pran yo a men, yo pat gentan mouri, m pa tap touye yo. Li tou ou wè m pa boule yo, ou wè m antere yo. Wè sa m di w la a? Men m antere w, men m achte sèkèy mwen byen chè, bagay. Ay di e kat antèman m mèt di m ap fè la. Senk antèman? Hum, senk antèman. Ok, m kwa w konprann. Si w pa chwazi konprann, w a fè sa k nan lide w. Si w pa chwazi konprann wi, w a di m sa w ap fè. Si w ap vin kote m. Yo frè, men ki jan bagay la ye. Nou pa boule skwat nou. Lè se la Alexis. Wisly Desilis se pitit mwen. Li gen 34 an. Se nan swat li ye? Wi se nan swat li ye. Pou yo voye li nan operasyon, yo tiye li. M kite mesaj pou pitit mwen yè maten a 6 zè. Mwen pa jwenn pitit mwen reponn mwen jiska mentenan. Mwen vin mande sekou. Mwen vin mande silvouplè pou Jovenel al dan kò a mwen silvouplè.

Èske ou manje? Èske ou bwè? Èske gen doulè? Kòman ou ye? Manman m ap mennen w lopital wi. Mezanmi! Pitit mwen ale mal fè paspò. Jedi a! Jedi a wi pitit mwen mennen m al fè paspò. Tout pyès mwen nan men pitit mwen. Yè pitit mwen disparèt. M tande yo met pitit mwen nan yon bourèt. Yo koupe peni l. Y ap mache avèg li nan yon bourèt.

Fèm gras nou pa bezwen fè anyen pou mwen mwen ka anterel mwen k antere pitit mwen an Wisner Desilis ki kite yon pitit fi Marie Alta Deborah sou kont ki moun nou lagem sou kont kiyès nou lagem lèm etène lopital kiyès kap vin fèm Mwen medikaman kiyès kap vin fèm pipi kiyès kap vin met chemiz de vi sou mwen nou ex gen pitit mwen nan menm tanpri Mesye Leyosal silvouplè fèm gras. Bon pitit mwen ou mèt ban mwen ou ka fèm jwenn ni silvouplè prezidan jovenel mateli mèsi mèsi mateli mèsi.
Bon e kisa n ka ajoute e menm si m pa prezante n e Patrice Dumont avè n se nan. Se 25 kièm pwomosyon lapolis ki mouri yè anndan vilaj de Dye. Mwen pa vin mande l pèsòn, sèl sa m bezwen M ta renmen jwenn menm son moso nan frè m nan pou m mete nan tè mwen gon bagay ki fè m mal ou polisye ou polisye pou peyi lè w mouri ou mouri pou kont ou ak fanmi w lè m aprann nouvèl la mwen leve m deplase m al nan baz swat la m pa jwenn yon moun resevwa m m pa jwenn yon moun ki ka di m anyen tout moun mwen jwenn yo di m yo pa an chèf. Yo pa ka fè anyen pou mwen. Frè m nan mouri depiye li rache l ap santi sa nou ban mwen maten an izo si se ou k responsab tanpri si nou vle m ap kite nimewo m menm lè s on mòso nou ka ban mwen pou m mete nan tè pou m konsole m pou m ka di pitit li a on bagay tanpri fè m gras lè m rele nou mande m 2 milyon dola. Manman m son pòv malere k ap vann anba Kwabosal. Manman m leve sis pitit pou kont li. Papa m mouri m te gen yon mwa bebe. Silvouplè, se imen nou ye, se moun nou ye. Nou pa gen pèsonn, nou pa gen 2 milyon pou n vin pran kadav la. Tanpri, menm sa nou ban mwen, di m kote m ap jwenn li, m ap vin chache l. Tanpri, m mande nou an gras. Mande nou an gras. Mwen leve nan geto sa nap andire a m konprann li m pa fèl paske m pat chwazi fèl se volonte m se konsyans mwen m leve bèlè m leve nan geto m konprann sa nap andire a men tanpri fè nou gras fè m kado Wislè nou silvouplè m konnen l mouri deja fè m kado sak rete a map pran l tanpri. Fò mwen te rele nan epòk radyo, di a pa fè kò a nen plis konte. Li kon tatouaj balans nan menn. Li kon tatouaj balans nan menn. Li gen non pitit la ekri sou lestomak li. Silvouplè, tanpri, son jèn parèy nou, li gen 34, li poko gen 34 an, 25 mas la pral fèl 24 an, 34 an. Tanpri, 25 sektanm.

Kòman w ye? Wi, anpil moun rele m, mande m pou m ta fè yon ti pale, pou m ta bay opinyon mwen, ide mwen sou sa k pase yo ann Ayiti, nan kesyon k pase yè yo. Mwen menm mwen panse ke mwen pale de bagay sa yo deja, e si moun yo t ap tande m avèk enterè, yo t ap wè ke m te di sa ka rive si yo pa pran yon seri de desizyon. Jodi a tout Ayisyen ap kriye anmwey! Yo pa konn kote sekou a ap rive. Men m ta renmen ke nou tout konprann ke nou tout responsab nan sa k rive jodi a la. Se pa tankou jan moun yo ap di la e kèk nèg 11 fanmi k ap bay zam non, li plis ke sa. Zam sa yo k rantre nan zòn defavorize yo, yo pa kòmanse avèk Jovenel Moïse, ni avèk Michel Martelly, ni avèk René Préval, ni avèk Boniface Alexandre. Se yon bagay kap fèt tanto nèg ki opouvwa ak nèg opozisyon youn ap ame ekip yo. Se pa yon sèl ekip ki ame moun an Ayiti. Tout ekip ame moun pa yo pou rezon pa yo, pou enterè pa yo. Ke se swa nan ane 90 yo avèk lame wouj, ke se swa nan ant 2000, 2004, nan opozisyon kont Jean Bertrand Aristide, ke se swa nan opozisyon lè Martelly avèk Jude Celestin nan gwo pwoblèm yo, chak ekip ap eseye ranfòse ekip yo, ame nèg yo, ke se swa lè Privert pran pouvwa a e dèyè kraze eleksyon ankò yon fwa chak ekip ame pwòp nèg yo e sa kontinye. Donk se pa yon bagay pou w di m jodi a la se yon gwoup ki fè l, se pa yon lòt gwoup ki fè l. Non! Tout gwoup yo fè l selon enterè nan moman an. Donk se pou nou aksepte pou nou pran responsabilite nou. Ke okenn moun pa lonje dwèt di se e sa a, se ekip sa a. Non! Tout ekip fè l selon enterè yo, selon sa yo bezwen. Donk se sa ki pwoblèm nan. Pwoblèm nan se ke. Nou te di yo, Ke w pa kab rezoud pwoblèm Vilaj de Dye, oubyen Site Solèy, oubyen nenpòt zòn ki, Matisan, oubyen nenpòt zòn ki gen pwoblèm sa yo, ou pa kab rezoud li ak kout pwen, tankou w parèt, ou pot boure, ou voye yon ekip polis pot boure. Non. Pwoblèm nan pi konplèks ke sa. E pou pwoblèm sa a rezoud, fòk vrèman gen volonte politik pou l rezoud. Men èske nou gen volonte politik pou pwoblèm sa a rezoud an Ayiti? Kòman pou konprann ke yon debakl konsa, yon dezòd konsa pase, 24 è dtan prèske fini, Minis Jistis la toujou nan djòb li, Sekretè Deta a Sekirite Piblik la toujou nan djòb li, Chèf Lapolis la toujou nan djòb li, tout Wo Eta Majò Lapolis la toujou nan djòb yo, kòman ou konprann, kòman ou konprann sa? Yon bagay osi grav, e nan peyi serye, menm Prezidan de la Repiblik la ta tap oblije demisyone pou bay moun ki kapab bay sekirite, paske. Premye devwa yon chèf leta, premye premye devwa yon chèf leta, se bay sekirite pou popilasyon an kab viv, pou popilasyon kab vake a okipasyon l kalmeman, trankilman, an tout kyetid. Men si w se yon chèf leta, ou pa kab fè sa. Ou pa gen plas ou. Ou si se ekip ou mete k pou fèl la k pa fèl byen, revokel voyel ale ranplase yo pa moun ki kapab. M te toujou di sa e m te dil ankò, ou paka ap gen moun ki responsab sekirite peyi w yo, yo tout se anbasad yap bay rapò, yo plis ap travay pou etranje a ke yap travay pou Ayiti, yo pè pou yo pa fè yon bagay pou yo pa retire viza yo, yo pè pou yo pa fè yon bagay pou blan pa mete yo nan yon lis nwa. Enterè moun wo plase yo ki pou t ap fè strateji pou fè bagay byen fèt, enterè yo se pa nan Ayiti li ye. Se nan satisfè yon ti elit avèk yon seri de blan. Kòman w konprann pou pran 12 polisye, pou voye an dan vilaj de Dye yon zòn ke tout moun konnen k sansib, pa gen okenn travay dentèlijans ki fèt. Nèg yo pa gen okenn enfòmasyon, yo pa gen yon moun sou teren, sou plas, ki pou di yo, atansyon, la a nèg yo fon yon twou, si w antre w ap tonbe ladan l, pou di yo men kisa k ap tann yo. Epoutan Leta ayisyen debloke yon pakèt lajan pou entèlijans. Kot kòb entèlijans ki nan sekreteri deta sekirite piblik, nan ministè jistis, nan la, nan chèf lapolis la, nan men chèf lapolis la, nan ministè enteryè, nan ministè defans, kisa kòb entèlijans sa yo ap fè nan men nèg yo? Y ap manje l, y ap voye madanm yo pati, mennaj yo pati, achte bèl kay, achte bèl machin, e pandansetan y ap voye polisye a labouchri al mouri. Epitou, kòmandan dirèk polisye sa a yo, m ap pale de komisè ki responsab sa a, zò e swat team nan, kòman l fè aksepte voye 12 polisye l nan kondisyon sa a anndan an? Paske lè w son kòmandan tou gen responsabilite anvè polis yo yo tou, nèg wap kòmande yo se moun yo ye, yo gen fanmi, ou pa kab voye yo nan bagay kote ou menm kòm chèf ou sipoze pi byen avize ke yo pou wè ke se nan yon gètapan se mouri yo pral mouri san entèlijans san anyen ou voye 12 grenn polisye nan zòn sa mwen panse ke sa se yon bagay grav pafwa yon chèf Ou gen le devwa pou di non a yon siperyè lè l ba w yon lòd ki ap mete an danje lavi polis yo yo avèk lavi popilasyon an. E lòd sa a, kèlkeswa moun ki te bay komisè a, sa lòd sa a komisè a pa t dwe respekte l. E mwen menm lè m te komisè, lè m te komisè e plizyè fwa m fè sa. Plizyè fwa m jwenn lòd e m rele chèf la m di a chèf mwen lòd sa a m p ap kab respekte l. E lè m di la polisye m yo kab temwanye m. Kab kab rantre an di kab kab temwanye pou mwen. Aprè ensidan k te pase nan inivèsite Tabar la, inivèsite Aristide la, yo te ban m yon lòd pou yon seri de polisye m pou m arete yo, pou m mete yo an izòlman. M te di non. Paske lòd sa a te ilegal. Oubyen lòd sa a te mal bay. Paske se pa t verite a. Men se devwa yon kòmandan pou l defann twoup li tou wi. Se pa pou pèp pè pèdi djòb non. Donk m panse ke tout moun gen responsabilite yo nan sa. Ann sispann plenyen. Ann sispann lonje dwèt nou sou di se entèl ki responsab. Nou tout responsab. Kòman nou konprann pou nou kite moun sa yo ap viv nan sitiyasyon y ap viv la? Kòman pou jèn gason nan zòn defavorize yo, jèn fanm pa ka manje, pa gen travay, pa gen okenn espwa? Se dezespwa tout kote. Kisa nou kite pou jenn gason sa yo ak jenn fi sa yo pou yo pa rantre nan bandi? Leta gen travay sosyal la pou l fè, leta gen pou l rantre nan zòn sa yo pou ede moun sa yo, konstwi lopital, konstwi bon jan lekòl, mete djòb, fè yo viv tankou moun, ba yo espwa. E jan m te di yo dènyèman, y ap tiye 2, y ap tiye 3. 2 lòt, 3 lòt ap repran plas yo paske menm kondisyon yo egziste. Mizè ekstrèm nan. Elit Ayiti a jodi a k ap plenyen peyi a ap fini. Men ki sa w fè pou peyi a pi bon? Ki sa w fè? Konbyen anplwa w kreye? Ki jan w ede moun sa yo nan zòn favorize yo pou yo jwenn yon djòb, pou yo viv tankou moun? Ki jan w ede Leta a, ou menm kòm sitwayen angaje? Ou menm prezidan de la repiblik, ou pa kab parèt pou ap pale avèk awogans lè depi 2 zan ou montre ke w enkapab pou bay pèp ou sekirite. Donk pèp ayisyen ankò yon fwa m ap di nou, tout pèp gen peyi ke l merite.
Pwoposyonèl a ou menm gayan wi kòman nou ye e ou konn sak pi di an sak pi di an se paske jiska prezan nan moman nap pale la kadav mesye yo toujou nan vilaj e se rezon sa ki fèm pase la abityèlman nou konnen le vandredi m pa la. Pou gade la parole. Mwen mwen di bonsoir menm paske le bonsoir la nan sa ne la ne veut rien dire sak pi fèm mal lan se paske kadav mesye yo anndan an e ke tout moun vire do yo kite mesye yo anndan menm respè yo pa gen pou yo e m aprann ke yo Chen mesye yo, yo met dife sou yo. M pa konn si yo t ap boule men m te wè efektivman pandan apremidi an la te gen dife nan Village de Dieu. Li tris anpil. M sonje yon lè m ap soti Ladwann, Senmak, pandan m antre nan Site Solèy. Gen 2 nèg ki raje zam sou mwen. M te nan machin lan avèk 3 lòt nèg. Epi pandan nèg yo raje zam, yo fè n desann machin lan. Yo fouye nou. Yo pran bous Tonton, yo pran tout telefòn ki te sone. De nèg pwente e gon nèg menm ki parèt. San lwayen zam la nan, epi l parèt li fouye nou. E m ap gade nèg sa yo k ap fouye m nan. Men ki sa k te pi revòltan, se paske pandan nèg yo ap fouye nou an, gen timoun k ap sot lekòl, gen moun k ap pran dlo, gen machann k ap vann, tout moun kanpe ap gade nou. Sa vle di, Se pa 3 nèg ki fè oldop la sou mwen. Se tout kominote a, tout moun, moun ki t ap pran dlo, elèv lekòl k ap pase, machann ki te la, moun k ap bay blag, k ap gade bagay la. Se yo, se se tout son asosyasyon banm ki fè sa a. Sa m te viktim nan Site Solèy la, gen de zòn menm nan rèv li pa ka rive. Jodi a map gade jan nèg yo ap imilye kadav 2 ajan swat map gade jan 2 jèn fanm timoun ap pilonnen kadav yo dlo koule nan zyem paske M selman di son peyi m renmen. Yè mwen t pale a yon polisye m di polisye a sa, m di polisye a ou konnen anndan kote nou ye a nan vilaj pa genyen ransènyeman, ou konnen ke lapolis pa genyen moun anndan vilaj, ou konnen ministè enteryè p ap regle anyen. Lè w pran minis enteryè ki kanpe Petyonvil. yon kab, yon jile sou li epi l gen 15 polisye ansanm avèk li nan Petyonvil k ap mache tcheke moun. Hum! Tandike, anndan Ministè Enteryè, gen sèvis de ransègneman, gen lajan menm pou sa. Sa vle di Enteryè pa menm gen posiblite pou l gen yon de twa grenn moun anndan vilaj la. Bon ki minis ou ye la? Sak fè m potko pran mikwo la avèk Valesten se paske m tap tande ti lapli nan yon nòt vokal Humm ti lapli map tande nan nòt vokal kap bay leta a Mèsi di leta a e sou blòf ou ye e ou menm ki koz polisye yo al mouri anndan an. E gon bagay misye di nan nan nòt vokal li a k entèresan m se li pa gen elikoptè, li pa gen avyon, yo pa deplase kote yo ye a, yo pa gen paspò. Zam, bal la vin jwenn yo, zam nan vin jwenn yo. E leta konnen kiyès k ap vann zam nan, kiyès k ap vann bal la, k ap vann minisyon, k ap vann katouch. Jodi a m pa konnen. Men, sa k pase a l eksesivman grav. e se pa kòm si m ta di w lè lè y ap pale de bandi, nèg a zam. Paske ki sa k pase? Polisye yo desann anba a. A nèg ki nè moun ki moun ou di ki bandi nan vilaj la l pa gen inifòm sou li. Li pa make nan figi pèsòn moun. Fòk lapolis konnen chak grenn moun ou kwaze avèk li nan espas la, posiblite se yon bandi. Paske bandi an pa fòseman gen zam, epa nèg ki a zam nan pa fòseman kòmsi pou di, ou wè mo sa m plizoumwen di l yon lòt jan kounye a, fòseman an. Nèg ki a zam nan pa fòseman se e li menm ki pral tiye w la. M sot ap tande vye moun kap di nan vilaj la pa genyen inosan. Li gade la pawol. Se pa inosan ki pa gen vilaj nan. Se ke moun anndan vilaj yo, yo antann yo sou yon bagay. Yo kwe sa yap fè a se li k bon an. E ke sak konnen ki panse ke se le kontrè an. Yo kite vilaj la polis la dwe konnen lèl antre nan vilaj a moun li bal koresponn yo se pa se pa moun ki gen zam pase moun kap touye w la aayy map gade mesye lè cha sa ap antre andan an tout de bò la. Wi bon rantre riyèl la moun kontan ap aplodi men se jèn fanm jèn gason granmoun timoun mwen m wè imaj yo men yo pa gen anyen nan men yo non yo adere a mouvman an se se yon gwo mouvman k anndan la nèg yo imilye kadav polisye yo e malerezman lapolis kouri li kite nèg yo kadav la nèg yo fin mouri epi operasyon kanpe non e pa konsa l fèt non li pa sipoze fèt konsa malerezman popilasyon sivil la pa gen anyen nan men l mwen sonje site solèy minustah te pèdi yon m 50 nou sonje sa k te pase. Li tal gen zam nan wi. Sa kap fèt la se pa bagay lapolis sa kap fèt la se lame bon lapolis te dwe la mande lame al pran kadav 3 vayan polisye sa yo 2 ajan swat yo avèk ajan boyd lan ki malerezman se nèg kafou nèg akachon nèg Bonè Valès te sot di l misye kite yon timoun twa twa twa mwa. Madanm misye nouris. E m regrèt tou konpòteman lòt ajan swat ki yo menm met inifòm atè. E pa inifòm pou met atè. Men sonje m di nou, sa k gen la a, se pa lapolis la sèlman ki pou rezoud li nou tout. Ou kon yon nèg ki nan dyaspora a k ap voye zam vin vann isit, k ap voye katouch vin vann isit, si w konnen l, denonse l. Mwen regrèt tou Dolcena pa janm di 11 fanmi sa yo k ap vann zam anndan peyi a. Ou gade la pawol.
Mwen regrèt anpil Dorcena pa janm di ou byen gon moun li dil kèk tan m pa tande Dorcena m relel plizyè fwa m pa jwenn li kòm Dorcena son oditè fidèl emisyon sa Dorcena gen 11 moun ou konnen ou di 11 fanmi kap vann apre de Larco m pa janm tande okenn moun ankò eske Larco toujou nan prizon tou m pa konnen men Lè lapli ap egzibe katouch ke l genyen yo, ou wè se de bagay ki sot nan bwat nèf. E de bagay ki sot de ke ladwann yo pase vre, gon kote yo pase. E Ti Lapli di l jodi a nan nòt li an, kòmsi Leta konnen moun k ap vann katouch yo. Misye di Leta konnen moun yo. Men m ap klè avè nou, blòf la gen limit. Mwen menm m pa konn vin travay le vendredi men m tande kri anpil moun sitou moun kap viv dan aletranje yo anpil ki kriye bagay la fè yo mal e mwen sim te aletranje nan moman sa m te ka tou pèdi tèt mwen tou paske Depi m deplase, chak segond Ayiti a konte nan lespri m. M konprann sa n ap viv la. M konprann nan ki sitiyasyon ke n ye. Malerezman, n ap fè peyi nan blòf. nan fè sekirite nan blòf, nan bay manti. Gade jiska prezan poko janm gon rapò k soti sou sak pase nan prizon kwadèboukè a. Lapolis poko pwodwi anyen. Lapolis la ap fèt sou blòf. Map reprann la polis la ap fèt sou blòf nan sitiyasyon m ye la banm tou banm tou devèse sou moun sa oditè ou tande map pale nan mikwo a epi w deside rele m tou bloke moun sa pou mwen mèsi 54 95 la m revòlte li fèm mal. Sonje nèg ap imaje nou ajan fin mouri swat la fin mouri moun yo amize yo ap pyetine kadav li tou kòmsi m ta di w lapolis aksepte nèg sa yo ret anndan an mesye m pa bezwen konnen non lam ki pè sèsèl ki moua. M pa gen ultimatum m pral bay pèsonn moun paske m pa nan direksyon lapolis. E pa nou k mete yo tou? Men m sèlman konprann ke lè moun ap di m, tankou Garry Desrosiers te di l gen de pezib sitwayen anndan yo, tout pezib sitwayen yo ale deja. Tout moun ki pa renmen sa k ap pase nan vilaj lan yo deplase deja. Bloke nimewo 3030 sa a mwen tou. Mèsi. Tout moun ki pa adere, ki pa dakò a sa k ap fèt nan vil la jan yo vire do yo ale deja. Wi. Gen de moun k ap di w moun yo pa gen kote pou yo ale. Moun ap di w yo pa gen kote pou yo ale. Ou gen kote pou w ale. Gon kote w te soti w te vin la. Boukan te lapawòl. E m regrèt. Mwen Mikel Ange deyò soti on bagay sou Facebook poul montre ke l deplore sak fèt lan senpati men gon bagay m toujou renmen di Jedeyò moun pam lè Anèl te antre nan vilaj l t antre a 3 moun sa vle di lapolis te gen posiblite pou yo te korije sa. Jodi a, gen de pwoblèm pou n rezoud. E premye moun, premye, premyè enstans ki kreye tout sitiyasyon difisil sa, se sa yo rele meri yo. M toujou ap goumen a meri yo nan kesyon mouvman bidonvil. M toujou ap goumen a meri yo nan kesyon de nèg k ap pèmèt moun konstwi nenpòt ki jan. Gen de kote anndan peyi a moun pa fè kay. Gen de kote li pa fèt pou konstwi e lèl konstwi moun kreye geto moun on nèg parèt nèg a erije tèt li kòm on bandi epil parèt li tonbe koupe ti tè ba moun pa gen anyen kòm vwa de penetrasyon epi mwen menm sonje lèm tou piti mte konn ale nan jezi mirak mte konn sou konn al nan jezi mirak afè gran ravin pat gen grenn kay ki ladann. Mouvman koudeta, mouvman lavalas se yo k ban sa a Gran Ravin nan. Se yo k ban tout kalite sa a. Se 2 majistra, yo nan zòn yo, nèg ap, nèg ap, tout objektif nèg la, mwen bezwen vini, m kandida pou lameri. Li pa menm gon dimansyon pou l konnen se kè yon mè. Ki wòl yon meri, li pa konn sa, se dèyè lajan l vin ye. Mwen temwen de militè Ki t mache koupe tè nan vilaj de Dye, ki fè site de Letènèl, m te mwen, mwen te la a. M te toujou konn ap soti Kafou pou m vin lekòl lavil, lè nèg yo te konn ap kòmanse fè dezòd sa sou lame. Mwen te mwen, lè m tou piti, m ap soti Ame di Sali pou m antre Kafou, mwen te mwen se te antèn plis, antèn radyo Libète. ki te la a, sèl grenn bagay m te toujou konn wè anba a, se te chofè gid. Anba a te vid, pa t gen kay ditou ladan l. Mwen temwen tou, Fontamara, lanmè a te kole a lari a, potko gen plas Fontamara. Mwen gade jan Site Michèl ap fèt, gwo geto sa a ki anfas 43 a, Fontamara. Mwen gade Site Dray k ap fèt. Tout majistra kafou k pase yo temwen yo wè l y ap gade l y ap viv li ki mele nèg a li pa bezwen li pa gen okenn dimansyon men rèv li se pou l vin majistra pou l vin fè kisa anyen gen nèg ki mechan anndan peyi a mwen menm jodi a
nou gade yo nan nenpòt dimansyon. Nou konprann pwoblèm yo senp, yo pa senp. Gon moun, gon enstans ki te kòmanse deja kreye l. Jodi a m ap goumen a Jude Edouard Pierre, majistra Kafou pou m di men Jude, gen de konstriksyon anachik k ap fèt nan de mòn la, ou konsyan ke l pa bon. Fò meri a pran de dispozisyon. Gen de kote moun pa gen dwa konstwi. Anvan yon moun konstwi nan yon espas, fò asire w ke leta gen kapasite pou l penetre zòn sa yo. Tout nèg bezwen chèf. Tout nèg bezwen pran pouvwa. Men tèt yo vid. Yo pa gen anyen kòm vizyon. Depi nèg la fin pran pouvwa l di konsa l pa gen mwayen. Men w konnen w pa t gen mwayen epi w vin pote boure ladan l. Dènyèman nou salye desizyon Yves Rose majistra Kap Ayisyen pran pou l te fini ak kesyon Chada 2. Bandi vin antre ladan l li koupe li raze sa plat. Mesye, si nap fè peyi, fò n fè peyi. Nou pa gen, kòm nou pap fè anyen. Arlette ou bezwen rive o jis nan Pòtoprens? Radio Mega.
Ou konprann?
Si nap fè peyi, nap fè peyi. Mwen menm gon grenn bagay m konnen. Tankou m toujou ap di Mackenson Freeman sa, Anmdan majistra mwen menm, Guerrier Henry. Mwen se, oo, m pap, m pap fè 2 jou nan pouvwa, men m ap korije nan. Si nou fè sèlman 24 trè nan yon antrepriz nan yon kòf anndan leta oubyen yon meri pandan 24 trè a map korije tout bagay map korije anndan majistra jeremi epi nan rantre vil mwen mtap gen tout ti kay sa yo sou pretèks ke moun yo pa gen kote yap chache kote pou yo ale moun yo twò gwo zannès yo di konsa se leta bon gad sa preval fèm poul te fè zanmil yo plezi. Li retire moun yo bò teren gòlf la epi l al lage yo Kanaran, epi Kanaran an vin yon gwo geto. Mesye, nou, nou mechan anpil, nou konn sa? Nou fè peyi sa a anpil mal wi. Si n ap, nou fè peyi a anpil mal. An kòm se m la Majistra Jeremi mwen menm, pou m ap antre bò Vèsay la, M ap antre nan vil mwen an pou m ta gen ti sa yo, m t ap raze yo plat. Ou may kote, w ap jwenn yon kote pou w ale kanmenm. Gwo kote ou soti pou w vin la. Ou pa t la. Gwo kote ou soti ou vin la. Ou foli ta bo. Let m pa konn wè leta bay moun okenn kote pou yo abite non leta kreye kondisyon 2 moun nan sektè prive sou vle mete lajan yo deyò konstwi 2 aparteman epi yo yo anfèmen moun menm jan yo fè nan repiblik dominikèn nan tout lòt peyi sou latè. Men èske m ka aksepte ke yon bann moun anvayi yon ti espas, pa menm gen penetrasyon, pa gen de wout epi y ap fè lòbèy yo anndan kraze brize, lapolis pa menm ka antre? Menm jan l ye pou mouvman Gran Ravin nan la. Nou se 11 milyon moun. 100 mil moun pa ka deside deranje yon sosyete. 100 mil moun ap pase epi rès la ap viv. Desole paske gen de moun gon faz ou rive moun nan fè de tèt li on enemi de la sosyete. Apa malerezman tranbleman tè pase plizyè santèn milye moun mouri peyi a kontinye viv se vre moun kriye etc. Men sen ka tolere kòmsi de moun ap fè nou mal. Men pandan n ap fè sa a fò leta a tou chache konnen, jwenn avèk Guy Dorcena pou Dorcena di menm moun k ap vann zam yo. Men fò Dorcena di larepiblik sa, paske li pa bezwen di sa dirèkteman pou fò l di leta a sa, fò l di moun yo sa, fò Dorcena di wi mwen te di tèl moun sa. Boukante lapawòl.
Mouche Guerrier Henry, m gen fran pale avè w men tèl moun mwen te di men m ba l lis la. Epi Jovenel Moise jodi a ap pale w de eleksyon. Pa gen okenn posiblite ni eleksyon ni konstitisyon la jodi a. M gen yon grenn pwoblèm. Mwen menm m gen pwoblèm elektrisite menm. Bon m pa bezwen kouran. Nan sa m ye la jodi a. Ensekirite jomo. M gen yon pwoblèm serye li pou m jere. Pa vin fè okenn pale ni de eleksyon ni de konstitisyon. E pa nan sa m ye la jodi a la. E chak fwa m ap gade de militè. Yon bann militè ke m byen avè yo, ti jèn gason. Jodi a, ou konn sa nèg yo di m? Nèg yo montre m 3 lans wòkèt yo genyen. M ap gad lans wòkèt yo. Nèg yo di m men lòd yo pa ba yo. Men si jodi a, lè yo wè jan y ap imilye swat la, m toujou gen yon militè, misye te Ekwatè. M fek kriye menn. M fek kriye lel wè yap ralel trennen kadav kokenn chen gason sa ki pèdi lavil nan vilaj m fek kriye esaw wè yo fè ajan swat la yap fè chak grenn moun sa. Kòmsi pou lapolis kanpe konsa mesye n serye Bon ti bagay Jovenel Moïse di bon Jovenel Moïse tèlman di de bagay wa sonje l te di ke lap lage milyon nan savyen l te di sa wi Epi Jovenel Moïse ou tèlman di bagay yo anpil e ou pa respekte yo yo vin pa fò yo vin pa pran w oserye Lè yon chèf pale lè yon prezidan pale l vle di egzakteman sa l vle di a Donk sa vle di ke Duvalier. Duvalier de la belle époque Lè yon chèf deta di yon fraz M di w lè Bush pral anvayi Irak Nasyon Zini tout moun ap pale anpil li di pokipe pèsòn Pokipe pèsòn Dènyèman sa Etazini fè, ou wè sa l fè la a? Li met dwòn li anlè epi l manje yon jeneral iranyen ak tout moun ki te ladan l. Li fini, li manje l, li fini. Pèsonn moun pa gen dwa de lòm rès. Li fini, fè sa l t ap fè a, l fini. Epi kòm Iran. Fè yon gwo mòso. Li di Iran, men pou, pou w sove lafas, m ap mande tout sòlda m yo antre eksetera, ban m yon ti frap. Epi Iran ba w yon ti frap, sa vle di 1 a 1, tout bagay fini. Pa janm gen yon sòlda k grafouyen menm.
Pou Boukan te lapawòl. An kòm se konsa, pa gen okenn peyi sou latè a k ap aksepte sa a, pou yon nèg ap imilye Palestin. Sot di l, Nèg yo gen drapo nasyonal la sou yo wi. Bon banm di w, pa okenn peyi sou latè k ta fè 2 sòlda ameriken sa a pou ta pou ta egziste toujou. Jamè. M pap ba w manti. Yo tap debake ak tout sa yo gen la. E tout moun ki fon kòmantè negatif yo tap yo tap avanse wi. Frè m banm di w, dwazimen tap fin pale yo tap fè sa fè a. Nan 2 on nèg ta fè 2 sòlda ameriken sa nan nenpòt peyi sou latè. 2 ti mesye ki fè dezòd yo te fè Boston an. Se te lacha sa lòm. Se tout nwit lan leta peyi a fèmen. Boston fèmen yo di fò jwenn 2 nèg fò jwenn nèg yo. E 2 e solèy pa leve yo jwenn nèg yo. Sa wap vin sa wap vin eksplike moun nan la a? Se sa yo rele fòs lotorite de leta. M di w ameriken an. Depi w manje w ameriken. E lè di w ameriken an, l pa fòseman kòmsi blan non. Dayè, si Peter te kidnape m, e pa blan li non msye te kidnape. E si blak se ayisyen, e kòmsi se timoun orijin ayisyèn. Wi. Amerik, blan an, Etazini pa dakò bay sa ditou. Vwa pou l ta gen yon swat ou fè sa. Sa w ap esplike. Dayè li mèt li nan peyi l. Li mèt se ameriken. De twa ameriken t met ansanm la epi yo ta tiye yon swat non mesye pap janm fè sa ankò sou latè nan blòk ou abite a zanmim m pa ka jwenn 2 moun ki temwanye la sak konn pase yo te aprann mwen te gon gang nan Miami ki tap bay pwoblèm e pa gon moun ka eksplikem istwa sa yon gang nan Miami te konn ap bay anpil pwoblèm. Epi yo di yo pral fini a sa, e yo fini a sa vre. Sou ap vin eksplike dwa moun eksetera yo pral sa sa. Gon pwoblèm kanmèm avèk de sosyete a, yo rezoud li. E si nèg dwa moun lan ap bay pwoblèm tou, ou rezoud, ou tou rezoud dwa moun lan. Ou tou rezoud pwoblèm dwa an. Non, ou rezoud dwa nèg k ap di l se li dwa moun lan tou.
Evolise sa pa gen do, mwen m p ap.
M te toujou di sa, de tout ma vi. M pa janm enskri nan lapolis yon fwa nan vi m. Dayè m te toujou konn ki peyi peyizay. Kòmsi mwen Guerrier Henry m ta polisye. Menm jan gon bagay ki rive Kanperen, gon polisye k detente machin ajan enterimè a, misye fache l al nan komisarya l prèt pou l te fonse nan kòlèt polisye a. Sa polisye a fè?
Paske polisye a detente machin li. Non sa polisye a fè ajan enterimè a? Li pa fè l efase l devan l? Pa disparèt li
e misye di li pral wete tel. M ta renmen wè sa moun kanperen. Bon yon afè oteyib la paka fè menm radyo sa lontan non èske ou konnen gon nèg ki pa menm lap militè non gèryè wi li fè mizisyen 7 tan yo jwe yon mizik 5 fwa non bal yon tonton makout sèlman kanpe devan bal wi. Patron banm bon egzanp.
Banm yon bagay. Li pa gen zam nan menl non. Banm eksplike w. Chèf seksyon an. Lè li konn rive yon kote li arete 2 nèg. Ou konn sa l di nèg yo? Al tann mwen. Fò y ale!
Li pa Lè pa gen anyen nan Li di w, Al tann mwen. L arete w wi! Li pa al mete w, li di w, Al tann mwen nan biwo a. Al tann mwen. Epi fini. Al tann mwen nan biwo a.
Men polisye a pa fè ajan enterimè sa kòmsi Dedyape! An kòmsi m ta polisye. Ale! Pase ki sak pase nan nanm mwen nan trip mwen pase fòm di w Alistè kontrèman avèk ou menm ki pa viv m viv yon ti peryòd sou makout kòmsi m tèlman renmen fonksyònman sa yo rele Monchè map tande mwen ap tande pase m gen m gen moun mwen ki te nan lame yo mèt vini monchè m pa se sa yo tap rele se sa yo rele lòd lòd e la disiplin mon frè lòdre. e la disiplin e ayisyen an bezwen sa nou chèf seksyon an li pa gen zam sou nan menn li pa gen anyen li tou di nèga al tann mwen
epi lèl rive premye bagay li fè li met nèg yo chita al pale avè yo li woule yo anba makak dayè son pèp ki viv ki renmen sa fò toujou ap reprimandel ramnel a lòd sèt fòmil de demokrasi nèg ap vin baw la men nan kisa yo met ou la. ok se listwa de demokrasi nèg ap vin baw la e blag esak fè nèg te toujou ap diw konsa Duvalier se te se te diktatè bon jodia ou di Jovenel se diktatè bon mwen son blòf mwen Jovenel se youn nan prezidan ki pi janti sou latè paske gen de bagay misye aksepte la pa gen okenn nèg ki rele tèt li chèf de leta gon nèg ki pran egzanp mèsi anpil Jo misye pran egzanp avèm New York. Yon epòk gang te pran bouklin nèt Jordany fann nèg sa yo manje yo te gon bann jamayiken ladan yo etc. Se konsa se sal ye tout moun kap fè peyi li di peyim gon jan poul fonksyone e ou se jan poul fonksyone ak konsa poul fonksyone paske gen chèf ki la. Ok Sa vle di ke mwen menm m pa gen anyen m ap di ankò e sa m te pase di la m vin di l. Jovenel Moïse tanpri koze afè eleksyon konstitisyon la afè elektrisite a m pa nan game sa la jodi a la alò fò l rezoud ensekirite a fò l rezoud paske Jovenel pa ka rete la odela de 7 fevriye 2022 non men misye toujou kòmsi misye gen yon bagay l ap resite nèg sa pou l fè.
Non gwo pwoblèm se gwo pwoblèm ponktyèl la
Nou fèl rezoud nou klè wi Non sa vle di lè nèg ap pale de kòmsi misye misye gwo obsesyon kouran non m pa nan sa la
Gen de lajan ki gen nan ou gen nan men w la w ap envesti l nan ransènyeman
pou nèg ba w tout enfòmasyon sou tout geto antre anndan geto yo

An kòm si l pi fasil pou bandi a met antèn sou tout kalite mouvman l ap fè, mwen menm lapolis, lapolis ap ak antèn? Lè bandi an met antèn, lè y ap kidnape w, gen moun ki yo peye deja pou ap swiv ou tout aktivite w ap regle. An lapolis nan pa ka gen antèn li menm? Nèg yo di yo pral atake edh. An lapolis pa gen ka gen enfòmasyon epi gon 5 nèg ki sou tèt edh la kòm snaypè? k ap sable jèn gason, jèn fanm, pa gen fò m di w sa, medam, gen anpil fanm nan vilaj ki gen bon zam nan men yo tou wi.
Men sa vle di, pa vin pale m de konstitisyon, pa vin pale m de eleksyon. Jodi a sa n bezwen la. Epi w konn sa k pase, lè w parèt bò CEP an la anwo a Petyonvil, se prèske yon gwo komisaryat la wi, tèlman gen ajan udmo simo wi, vin mache dèyè manm CEP. Ki pa pou, ki pap regle w anyen, absoliman anyen. Mwen menm li klè, se paske nou pa konn sa n bezwen. Mwen regrèt Ayisyen pa konn vre revandikasyon yo. Nou plis kòmsi bezwen boule kawotchou, fè, fè nèg politik plezi. Mwen bezwen chanje pouvwa. E ou wè nan sa n ye la a, gen yon bann bagay pou n tou korije. Fò leta rive nan yon dimansyon pou ke si gon nèg ki gon zam nan yon zòn, tout moun nan blòk la ka deplase al kay moun nan di monchè fò remèt zam nan wi. M pap dakò leta vin ekstèmine nou la non. Fò l klè wi. Yo kwaze yon nonm nan dwàn ki vin chache yon bagay ki gen zam ladan l. Yo tou rezoud pwoblèm ou wi. Chak fwa nèg ap pale de hors d'état de nuire, hors d'état de nuire veut dire exactement sa l veut dire. Se pou w jan, pou w grenn jan pou w pa deranje sosyete a. Ou pa t la, sosyete a t ap fonksyone. Ou vin la, w ap anmègde moun. Enben gen yon grenn bagay, ou retounen kote w te ye a. E pa de moun nou bezwen viv an pè nan peyi Ayiti pa pa annuiye pèsòn. Sa vle di gen yon bon lòt gwoup moun ki deside pou yo deranje moun sou pretèks gen mizè, gen pwoblèm, fò yo manje, fò yo jwenn kòb pou yo fonksyone. Gen moun ki bezwen viv nan peyi a. Dezole, j'aurais pas dû être là ce soir, men map onèt avè'w m pa ta ka kite sa pase. Sa k pase jodi a? E m te di si Valestè prete m yon 30 minit kanmenm pou m fè yon ti pale a peyi a. Mèsi Valestè paske w akòde m ti tan sa. Men m vle redi chak grenn moun k ap viv anndan peyi a.